Non pam bonjour bonsoir non pam se Dessaline nou abitye avèk vokal la e nap gade yon mesye nan ekran an e se tout yon plezi poum di nou se zanmim se patnèm se frèm se moun ki kwè nan mwen menm ki envesti nan sa map fè e ke mwen menm tou mwen pran angajman nan kèlkeswa sa lap fè poum mache ansanm avèl men youn nan rezon ki fè nou la jodi a se paske nou wè ke gen yon lontan ke nou pa rankontre patnè a li trè okipe nan travay li E a chak fwa nou rankontre avè l, s on devwa pou nou, pou nou tou di ou nan kominote ayisyèn nan, ki sa ke li ye, ki sa ke l ap fè, e kòman ke nou pral adrese kèlke pwoblèm oubyen kèlke sijesyon nou pral pale de kominote ayisyèn nan an long e an laj. Men avan m fè sa kite m bese m pou m di patnè a byenvini e pou l prezante l a telespektatè ou viewè k ap gade nou kounye a. Se toujou yon plezi pou m rankontre ou paske lè nou pale nou toujou pale de bagay ki pozitif e lavi a se sou pozitif la l chita e se yon plezi tou pou nou panse de Ayiti ki peyi nou yon peyi ke nou fèt se la n grandi tout nanm nou tout san nou nan peyi sa l ye se la nou rankontre e lefètke peyi a gen tout kalite pwoblèm ki merite adrese, sa toujou fè ke nou toujou ap panse kòman nou kapab, kisa nou menm nou ka fè pou fè peyi sa a ale de lavan. Kite m montre nou diferans lan. Diferans lan se ke nan premye ti konvèsasyon, entwodiksyon nou wè patnè a fè a, li pa menm pale nou de li e de pwofesyon, kisa l fè nan lavi. Ou wè la li dirèkteman nan Ayiti, se paske son jan pou nou di tout moun ke depi se Ayisyen w ye, ou pa k. fouti pa konsène de eta peyi a. Kite m tou pwofite poze w kesyon sa a, Ernst, kòman w wè Ayiti? Jan m wè Ayiti, e, ou te gen dwa konsidere se kankou yon fèy kaye, epi fèy kaye a li gen lank ki tonbe sou li, e lank sa a vin fè tout fèy kaye a ranpli a lank lan. Sou pa gen kote ankò pou w ekri. E, E rant sa a nou te ka konsidere se tankou pwoblèm Ayiti yo, ou gen pwoblèm lekòl, ou gen pwoblèm sante, ou gen pwoblèm ekonomi, ou gen pwoblèm sosyete, ou gen pwoblèm kilti, idantifikasyon, idantite kiltirèl, ou gen tout anpil anpil kalite pwoblèm ki sipoze adrese e jan mwen renmen di pwoblèm se vre men pigaw bliye. Pwoblèm se opòtinite yo ye. So gen 2 jan ou ka wè pwoblèm, ou ka wè pwoblèm tankou yon bagay ki pou fè w dekouraje, konsa tou ou ka wè pwoblèm kòm yon opòtinite pou w rive pi lwen. Ayiti chaje pwoblèm, men gen posiblite pou nou ta chanje si nou ka chanje mantalite nou kòm moun ki ka fè pati de sosyete ayisyèn nan. Nan konvèsasyon sa a, sa ki enpòtan se ke nou pral fè yon travay ki trèzenpòtan. Ki sa ke l ye? N ap konsidere Ayiti kòm yon moun ki malad nan tout kò l. Ok. Men nou menm nou se doktè a. So pou nou rezoud pwoblèm maladi a, chak pati nan kò a gen yon fason pou nou trete l. Dan se ka, an nou solisyone ou evalye pou oditè yo e lis de pwoblèm yo. e ki genyen anndan kò sa a, body Ayiti a? Pa egzanp, si nou t ap manyen, ki pwoblèm n ap manyen avan? Bon, se yon gwo, gwo, gwo kesyon ou poze la e m panse ke mwen menm m toujou di sa, m pa vle pran tit ke m pa genyen, men antan k Ayisyen ki panse ak Ayiti, m t ap panse ke malerezman nou oblije panse l konsa e pi gwo pwoblèm kounye a Ayiti rete yon pwoblèm sekirite. pou mwen menm. Paske koz kot ki mete nou la, se koz egoyism lan wi, avèk mank de sans de responsabilite ke ayisyen an antanke eleman sosyal pa genyen. Sa vle di nou pa panse kòm yon eleman sosyal. Lè m panse an eleman sosyal, kisa sa vle di? M pa panse a tèt mwen sèlman. M pa wè sèlman pou m gen bèl machin, bèl kay, e konfò, men m kòmanse panse ke konfò pa m nan pa depann, konfò pa m nan depann de tout yon sosyete. So si lòt moun yo pa byen, li prèske enposib pou mwen menm mwen byen tou. Sa vle di stabilite sosyal vin enpòtan. So sa vin fè ke kounye a nou panse ke fòk yo adrese pwoblèm politik peyi a avèk, avèk de bagay, fòk moun yo objektif, E pi fò yo panse avèk renmen tou. Sa vle di ke m pa p panse pou tèt mwen non. Gen nèg ki bezwen prezidan pou yo ka vin rele yo mesye entèl. Gen nèg ki bezwen chèf. Gen nèg ki bezwen chèf tou pou yo paske yo bezwen fè kòb nan peyi a. Tandi ke nou ta bezwen yon seri de moun ki kapab vin panse pou Ayiti. Sa vle di moun sa lè l vini se pa ki salè li pral fè non. Se pa ki kantite kòb yo pral ba li chak mwa, ki kantite kòb l ap tire sou antrepriz piblik etsetera. Men se pito de moun Se kòm si kounye a la nou ta bezwen de pwofesyonèl ayisyen ki kapab vin met nan tèt yo se pa paske map yap peyem mwen la se paske m ta vle chanje peyim so aspè sekirite a se politik la k pou fèl e politik la si w pa gen moun ki pou fèl yon papa ki pa responsab kay li pa ka byen sa vle di ke nou bezwen de moun ki kapab panse a peyi. E lè nou di sa, ann di de anba jiska anwo. Se pa sèlman politisyen yo non, fò ayisyen yo chak moun k ap viv nan peyi a tou ka santi yon sans de responsabilite. E moun k ap viv deyò tou, si w se ayisyen ou renmen peyi w, fò w ta panse kisa ou menm ou ka fè nan bò pa w. Definitivman.
Gen yon evalyasyon ke m fè an se ki a trè avèk Ayiti, mwen rann kont ke gen twa fason ke yo detwi nou etan ke pèp. atravè edikasyon nou, atravè relijyon, legliz, epi atravè politik. Yo chak fè yon enpak negatif sou nou. Kite m ale nan edikasyon. Edikasyon enpak ke l fè sou ou, li fè ou nye tèt ou etanke moun ke w ye a pou aksepte konpetans ak konesans yon lòt. Se pa san rezon lè w etidye nan yon liv fransè, tout referans ke w genyen kòm moun ou di ke ki konnen, pou w moutre sosyete a ke w konnen, nòmalman a chak fwa w ap pale, ou bay referans de yon otè fransè men non pa yon otè ayisyen. Sa se enpak la. Dezyèm enpak la se nan politik. Ki sa politik la fè? Politik la se yon politik ke blan itilize avèk yon prensip ki fasilite ke ou goumen tout tan. Sa vle di. Plis tan ke ou pase nan goumen, sa vin pèmèt ke ou pèdi tan, e pandan w ap pèdi tan, yo menm y ap avanse. Twazyèm enpak la se legliz. Legliz ki demounize ou, sa vle di ke li chanje estrikti moun ou, kwayans ou. Moun ke w ye a, legliz fè w wè menm Bondye on lòt jan, se pa san rezon kòm nwa, vous adorez les saints blancs. Eske ou pa rann kont jodi a, eta peyi Dayiti reflete sou enpak twa sibstans sa yo?
E lè w atake kesyon legliz la, tanpri, paske mwen menm se pè m ta pral fè. So, lè konsa, li, sa pa, sa Ou ka pale sa w vle, jan w vle, Exactement. ou ka kite sa w vle. Sa son lòt sijè. Son lòt sijè, fò nou deba. M panse ke se nòmal ke nou pa vle, si n ap bati yon peyi, peyi a bezwen yon idantite. Ok. E so nou gen dwa di ke nou fò nou konnen ki fòm, dènyèman, dimanch nou te nan reyinyon, nou t ap pale, Le citoyen de demain, le citoyen ayisyen, kisa nou vle sitwayen ayisyen sa a vini demen? Kisa pou l gen nan li? Kisa pou l gen lakay li? So sa pral nan edikasyon an dabò. Egzakteman. So edikasyon an sipoze defini ki sitwayen nou vle nou vle pou demen. E petèt Ayiti nou do pat janm gen plan sa a. Nòmal. Pou nou konnen ki sitwayen nou vle pou demen. Map konprann sa. Paske ki fè ke kounye a lè moun nan ayisyen l preske pa Li pa gon identite reyèl. Li pa gon identite e tout blag li sou Ayiti se blag negatif. Definitivman. Sa vle di, sa vle di ke se tankou se yon moun tout lajounen l ap joure tèt li. Donk gen de lè li tounen mo ayisyen an. Mwen di, yon kouzin mwen ki dènyèman di ayisyen se tout san lè tounen jouman. Li di kote ke nou pa edikasyon an pa marye avèk kilti peyi a epi li pa fè ayisyen an pou Ayiti. Definitivman. Ayisyen an pa fèt pou Ayiti.
Dayè ke liv yo. nan edikasyon, liv yo fèt pou avèk, se te bagay etranje ke nap aprann, se nou pa aprann peyi nou vrèman. Alò elèv ki ta konnen mwen, konnen ke m te goumen yon lè nan klas ap prèske fè yon gwo diskisyon ak pwofesè, paske yo tap fòse m aprann literati fransèz paregzanp, kote ke ou te gen mwens literati ayisyèn. So sa edikasyon. Politik la, nou konnen kòman politik peyi a gate, politik peyi a gate avèk lajan. Sa vle di ke kèlkeswa nèg la, alò yo achte l. So lè li nan politik la, premyèman fò yo wè ke li pa gen anyen nan tèt li. Fò yo wè ke se pa yon moun ki atache a peyi l. So lè l pa atache a peyi l, li gen plis chans pou l rive yon bagay nan politik la. Paske sa k pase, Ayiti depi l fèt, toujou genyen enfliyans men etranjè ki ladan li, e lè men an pa etranjè dirèkteman, gen de ayisyen ki anndan peyi a menm ki pa konsidere tèt yo kòm ayisyen. E kòm yo menm yo pa konsidere tèt yo kòm ayisyen, tout sa yo ka fè se manje, se pran plis kòb, se anrichi tèt yo, avanse pou tèt pa yo sèlman, men yo pa janm wè peyi a antan ke se yon peyi ki pou yo avanse. Sa vle di lè w ap kraze peyi a, ou ka gen plis chans rive nan politik. Dayè, Ayiti sa rive, kote ke 2 ansyen prizonye, youn apre lòt, 3 ansyen prizonye te vin, m swete ke gon kote ki pou back, ki pou bay enfòmasyon sa a valè, ki pou ranfòse li, men 3 ansyen prizonye vin prezidan Dayiti youn apre lòt. Si m byen konprann, se ke politik la pou tèt li reprezante sa ke m te kapab di yon pwoblèm kiltirèl ki pèmèt ke sitwayen k ap fè politik la gon jan ke l ye. Men èske Ernst nou pa panse ke nan laj ke nou ye, senkant, swasant an òp, èske nou pa panse nou viv ase deksperyans pou nou konprann Ayiti pi byen ke twa jenerasyon ki te pase avan yo? M panse ke m pa vle di sa. Paske m panse ke yon moun tankou papa m ki pi gran pase m, oubyen gran papa m etc. Yo te kapab li, li peyi a, kòman peyi a, ki sa k Ayiti a, ki jan l ye. M pa ka di ke jenerasyon sa a ka konprann ni pi byen pase yo non. M ta jis di ke petèt nou menm apre kote Ayiti ye la li fòse w reflechi plis. sou sitiyasyon peyi a, e nan refleksyon sa yo, ou ka vin de, alò, ou vin genyen de matyè, de dekouvèt ki pèmèt ou gon yon vizyon ki bokou pli laj de Ayiti a. Dotan plis ke pafwa, kounye an tou, Ayiti, Ayisyen yo vin pi ouvè sou rès mond lan, sa pèmèt ke pafwa yo ka konpare peyi yo, pati peyi yo ak pati lòt peyi yo. Ki se, Nou se yon pèp ki ouvri ak konesans, avèk enfòmasyon. So, nou gen plis enfòmasyon ke jenerasyon ki te pase avan yo, ki pèmèt ke done yo kapab chanje nan men nou. Definitivman.
So, si nou rann kont done yo chanje, e youn nan bagay ke m, remak ke m fè, jodi a, si m ta vle di, selon done ke m genyen yo, Ayiti reprezante yon sous k ap pwodui esklav modèn atravè lemond. Kòman w wè kontèks sa a? Alò, ou di Ayiti, men pafwa se pa sèlman Ayiti. So, n ap, nan kad nou vle rete an Dayiti a, esklav modèn, ki sa k yon esklav modèn? Se yon moun ou pa fòse, ou pa fòse travay, men li oblije travay. So, kapitalis lan prèske konsa. So, moun ki anlè yo tou anlè. E, men. Anpil fwa, ke gen yon dal moun se esklav modèn yo ye nan sans ke yo pa fòse yo travay, men yo blije al travay, e jan yo fè tèt yo avèk sinema, avèk fim yo, avèk medya yo, etc. Yo fè yo pa ka panse kankou yon moun ki totalman epanwi, pou yo kapab jwi de tout kapasite ke m ka di pou moun ki kwè nan Bondye, ke Bondye mete, e si w pa kwè nan Bondye, ou ka di ke lavi a ofri. Paske lè w se moun, ou pa ou pa yon antite limite jan moun vle di a non. Ou tèlman gen kapasite, ou tèlman gen bagay ou ka fè, se men fòk ou gen yon edikasyon ki kapab montre w sa. Paske gen de moun ki ki tèlman panse ke yo pa ka anyen, li ta trè difisil pou yo atenn yon gran yon gran rèv, pou yo reyalize yon gran rèv nan vi. So la li vin yon limit nan sans sa e pou pou sa w. Pou sa w ka fè, pou jan ou ta vle rive fè yon bagay. Gen yon lòt apwòch ankò ke m ta renmen adrese avè w, se ke gen moun ki di, e konsekans ke n ap peye jodi a se paske e nou se yon peyi ki te pran endepandans nou, sa vle di ke apati de 1803, ke jodi a w ap wè atravè lè televizyon on parle de d'une dette de l'indépendance. E eske eske reyèlman enpak nap viv la se yon enpak endepandans ke li ye oubyen poukisa Ayiti gen tout mizè sa yo jiskaske tout fòm kalite de banditis sa yo e daprè ou menm ki koz ki koz nou nan mizè ki rezon koz nou nan mizè ke nou ye jodi a? E mizè a gen plizyè fòm alò plizyè sous m ta di mizè gen plizyè sous paske son moun deside pa ret nan mizè ou paka ret nan mizè. Si yon sosyete deside l pap ret nan mizè, li pap ret nan mizè. Sa vle di ke mantalite a, tèt nou, jan nou panse, deja yon sous kote ke nou ka atake pou nou pa ret nan mizè. Si depi timoun nan ap leve ou kòmanse fè l konnen ou pat fèt pou mizè, li pap grandi nan mizè paske tout rèv li se pou l avanse pou l pa nan mizè. Men Ayiti gen yon pakèt mo ke y ap itilize nan kilti a deja ki deja fè sa. Frè. Sa son lòt aspè. So aspè imen an ou adrese l kote ke jan w ye a ka fè w, jan w panse ka fè w viv an pòv tout vi w. Ou gen dwa pa janm rich tou senpleman paske ou panse an pòv. Ou panse an pòv. Kounye a, o nivo politik, se nòmal ke endepandans lan se te yon gwo kalòt li ye a ekonomi mondyal la. Kisa m ta vle di? E m pa vle pale la kòm yon gran savan. M ta vle jis di ki kòman m konprann li. Le fèt ke te genyen esklavaj. Esklavaj se li ki te fòs ekonomi an. Imajine w, lè pa gen esklav, pa gen, pa gen, Lafrans pa genyen suk ankò, li pa, li pa ka tire tout kòb li te konn fè yo. Definitivman. So, menm jan Etazini, lè li te gen esklavaj la, esklavaj la te fè richès mèt yo, richès e, e moun ki gen gwo pwopriyete yo, blan yo, ok? So se prèske menm bagay. So si esklavaj la kraze, otomatikman se ekonomi an ki kraze. Kounye a ou oblije repanse la nouvèl fòm desklavaj ke w t ap pale talè a, yon nouvèl fòm desklavaj ki ka pèmèt ke moun sa yo toujou ka travay. E se sa k rele ke gen de lè m pa ka ba w tout bagay, paske bon jan si m libere w, ou vin nan yon pozisyon, Kote ke ou pa kapab, ou vin ka libere tèt ou, kote ke lè m bezwen w pou w jis fè ti travay e tankou tankou on kòman w te di la on machin pou w fonksyone tankou on machin ou pa kapab ankò. So m pa kapab libere w nèt. Paske si m ba w tout enfòmasyon w genyen pou m vin fè w on imen vrèman libre avèk kapasite pou w panse jan w vle, lè sa a ekonomi an pral kraze nan men m paske gen on dal faktori ou ka pa al travay ladan yo ankò. So m oblije. Mete w nan yon sitiyasyon kote ke w ka panse pou w toujou rete yon machin, pou w fè le minimum salaire pa egzanp, epi kounye a la konsa sistèm nan ka mache. So, o nivo politik, jan nou ka di, peyi etranje yo, kòm grand puisans yo, se nòmal ke yo pa t kite w avanse, evolye, paske.

pou lap konsidere kòm mwen menm ka pwisans tou, otomatikman Lewòp ka vin gen pwoblèm pa l. Se di se yon pakèt, m pa vle pran pozisyon sa yo la, bèt an reyalite se sa ekonomi an vin, vin, esklavaj la ki vin kraze a, se yon kalòt ke tout grand pwisans yo, gwo peyi yo pran, peyi blan yo sitou, e otomatikman yo vin kenbe w, yo pa ta renmen w avanse, paske w se yon move egzanp pou lòt peyi. Dayè ou wè Ayiti ede plizyè peyi pran endepandans. Nan refleksyon pèsonèl mwen, mwen vin dekouvri yon nuans tou, kote ke, e sa ki enpòtan, la libète ke esklav yo te pran an 1803, e ke yo transande de fòm endepandans, men se pa ete reyèlman yn endepandans, se te yon batay de libète, paske pou soti nan esklavaj, ok? Men libète sa a, se yon libète ki te bay a limanite tout antyè. Tu vois? Se vre.
Uhmm.
Kòman se fèt sil. ke depi 1803 a jodi a, e se Ayiti sèlman ki peye pri pou libète sa ke limanite te jwi. Eske w pa wè tou, menm limanite sa ki te jwi de libète a, yo konplis nan mizè peyi Dayiti, paske se pa sèlman Lafrans, Lèzetazini ou Lèkanada ki rann nou mizerab, e tout lòt moun ki kanpe k ap gade k pa janm di anyen. Sa w panse? Bon, e ou konnen toujou gon kesyon de ras. San m pa ale two lwen, w ap wè ke Bolivar, apre yo te fè, sa yo repòte, apre ke Petyon te fin ede Bolivar, lè nèg yo te fè yon sòt de senpozyòm nan Amerik di Sid lan, yo pa t menm envite Ayiti. Tandis ke Ayiti ta sipoze konsidere kòm yon peyi liberatè de Lamerik di Sid, sou plizyè rezon, e sou plizyè ang. Wè, yo te bay zam, yo bay kòb. E sa rive pou Grèce, pou plizyè peyi. So Ayiti toujou rete yon modèl, yon egzanp an matyè de dendepandans, de libète. Lè nou di chanpyon de la libète, m panse pa gen yon peyi ki pi chanpyon de libète ke Ayiti. Pa vre? Pou sa ke Ayiti kapab montre sou tè sa. Ayiti se tankou yon ti peyi men ki fè gwo, gwo bagay. Gwo bagay. Malerezman, lakay nou, nou pa ka rive mete ansanm pou nou jwi de kapasite sa. E m pa vle bay lòt moun responsablite a. An nou eseye pran responsablite nou menm pou kont nou, paske w ap konsidere ke l ap montre w ke lè Kristòf, yo te apwoche Kristòf pou l te peye, li pa t peye kòm yon moun ki se yon gran lidè, youn nan gran lidè peyi yo, tandi ke sa vin fèt sou Bwaye ki vin konsidere kankou w ta di se yon restavèk. Ou wè l, de moun ki pa panse. e ke yo menm yo sipoze afime yo kòm yon gran lidè e gen de bagay ke yo pa sipoze aksepte menm lè w ta sipoze panse ke lòt peyi a pi gran pase w men ou menm fò w kapab toujou kanpe tèt ou e nèg sa yo apre Kristòf pa t rive kanpe tèt yo kòm gran lidè. E m prale paske m wè gen anpil moun k ap tann nou men avan m fè sa e ki konsèy nou ka bay kominote a? E konsèy?
Sosyete a an jeneral.
Ebyen si gen yon konsèy pou nou bay. Se ke chak moun sipoze pran responsablite l. Li lè pou ou menm k ap viv Ayiti ou Etazini kòm Ayisyen, ou di tèt ou, E si m se moun, m pa kapab ret ap gade. M panse si w se moun, lè m di moun, sa vle di yon moun ki konn valè l. Ou fèt nan yon peyi ki rele Ayiti, peyi sa a li menm, lè w gade wè l, ekonomi pa bon, politik pa bon. Edikasyon pa bon, agrikilti pa bon, anyen pa bon, ou menm ou pa ka jis rete manje, bwè, dòmi epi mouri. Non, non, non, non, non. Se pou nou bay tèt nou misyon, defini tèt ou, se yon kad pli global pou yon sosyete, pou yon peyi, e ou menm kounye a ou di kisa w ap fè. Ou pa bezwen vin prezidan Dayiti pou chanje peyi ou. Ou pa bezwen vin prezidan Dayiti pou fè yon bagay. Men kisa w ap fè? Eske se nan edikasyon ou pral ede? Eske se nan agrikilti? Eske se nan pale? Paske gen de lè moun k ap pale a, gen de lè l ka rive chanje lòt moun yo, ede moun yo panse yon lòt jan. Donk, ki sa w ap fè? Ou pa sipoze rete manje, bwè, dòmi, manje, bwè, dòmi, epi ou fini. Li pa nòmal. Paske ou pa ka gade pwoblèm sa a konsa, epi ou jis manje, bwè, dòmi, epi mouri. Li lè pou nou fè yon bagay, li lè pou nou pran responsablite. Ou konnen se toujou yon plezi mwen menm pou m rankontre avè w. M pa gen mo pou m di w mèsi, m panse konvèsasyon nou ap ede anpil moun wè e konprann de bagay ke yo pa t konprann. Mèsi anpil.
Mil mèsi mon frère.
Mèsi.
Tchaw.